Ap stop misye non valè nou ap bese vre ap stop misye.
Pase misye m selmn pa wè premye sal fè li achte bay li te gnlè zam petèt se. M pa kont li jiska prezan m pa kont li pa cho men jan lap ou konn sa m di w lan wi li sipoze bloke misye ou konprann donk m ann ki mwayen li pral chache fè sa men fòn jere sa. Non.
Map chache yon mwayen jere sa kanmenm pase pase m paka gade sa konsa. M fon remak m wè misye ka sòti gen plis vale pase Kenny sa e pa manti non. Bon ok aprè pastè fin doute de frè a, frè a li menm bò kote pal ki sot kwaze a yon siley ki fèl wont, li ale. tou dezole Men l konnen yon jou Yon jou l a jou Yon lòt kote Frè sa w w ap gade la k ap vini la a Li se frè Chinayde Se li menm ki bwa dwat frè Stiv an swa Paske depi lè frè Stiv vini legliz la Se frè Chinayde ki akonpanye l nan tout sa l ap fè E aprè mwen kapab di se sè Rose, men sè Rose li menm li pat twò kwayan ke sa. Se sak fè pandan frè Schineider li menm li pral nan aktivite l, li al rankontre ansanm avèk sè Rose. Ebyen si wap byen gade wap wè Sè Woz ap vini yon kote e frè Chinayde li menm ap vini yon lòt kote e rankont sa a li vrèman fenomenal w ap wè sè Woz vrèman kontan lè li wè frè Chinayde e sa ba l fòs pou li kapab fè levanjil. Frè Stiv bò kote pa l. Depi li fè midi li toujou pran abitid pou li kapab priye ebyen midi sonnen beng se lè sa li menm aswa li deside pou li priye.

Bon Dieu gad. Misye pa vin fè bri sou mwen pase mwen pase mwen menm legliz la lontan m legliz la lontan pastè pou misye gentan vini ap achte tout bagay sa yo e tandiske mwen menm la misye pa janm tankou mete tèt ansanm avè nou tan dat m legliz la pou misye ta vin yon premye sou mwen sèvitè men. Pastè kijan w konte pou n ka fè sa la menm kisa n ap bezwen. Bon ou wè sa. Gon yon gang nan zone nan. M pral kont misye. Map pale a misye pa anba. Map bay misye yon ti kòb. Pou misye travay pou mwen. Epi. Men mwen pastè. Gon lòt ide wi.
Ki ide mesye? Misye di misye komsi e twòp kòb misye di. Sa w panse? Si nou aranje avek de twa neg nou fe kidnape misye. Sa a son bon ide. Men sèvitè m, m ap kòmanse a pran pa m nan anvan. Si plan nan pa mache, n ap pran plan Pòl la. Men w wè. Fò m gen misye. Sèvitè, misye pa vin pou sou mwen la menm! Nan lè sa a, se lè pou m lapriyè pou m mande. Bondye padon pou tout sa kem fè ki mal malgre m konnen gen de bagay kem fè ki pa an favè l men nan lè sa se lè poum priye poum mande Bondye padon pou tout sam fè ki mal. Sa w di a la ap mache. Men m remake misye pa plis moun legliz la.
Jèn nan plis sou legliz la e sa vin rann ke non misye site anpil nan asanble a. Si se pou site non misye site vrè sèvitè, mwen ki dezyèm pastè, non m pa site konsa. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur.
Fok sa sispann. Fok li sispann menm sèt fre. Aprè frè a fin priye konsa, hee m ta renmen nou mete tèt nou an plas epi pou nou wè ki priyè frè a sot fè a.